Bon bonswa yo son plezi pou m envite nou.
Mèsi paske ou reponn a envitasyon an paske m panse ke sijè ke nou pral pale a la ou son moun ki gen eksperyans ladan l. An nou di ke nou jwenn, nou chèche, nou jwenn ke mesye Philippe Brutus li fèt nan Pòtoprens Ayiti e trè jèn hein son jèn nou ka wè sa, yon jèn avoka li imigre isit Ozetazini pandan ke li te Adolesan nan teenage years li. Pou edikasyon li, nou jwenn ke w gen yon Bachelor of Science from UMass nan Inivèsite Boston an 1982. Ou jwenn yon ekspertiz nan zafè Jurispridans, nan lalwa, nan Suffolk University Law an 1985. Pou eksperyans ou, nou konnen ke ou gen gwo eksperyans nan zafè defann moun, Federal Public Defender in the Southern District of Florida, sa se nan mitan ane 80 yo. Ou gen praktis prive ou, donk ou gen pwòp kabinè ou depi 1989 ki etabli avèk plis pase ke 30 ane ke w ap jere kesyon lalwa nan imigrasyon, nan dwa sivil, nan criminal law. Trè souvan yo jwenn ou nan tribinal federal yo, devan jij yo, w ap defann imigran, w ap defann moun ki jisteman ap fè fas avèk lalwa. Epi piblik sèvis ou, sa se yon bagay a note, nan Florida, Miami, de 2000 a 2006, ou se premye Haitian American Legislator in Florida. Ou trè aktif nan òganizasyon sa ki trè koni, òganizasyon dwa moun ki NAACP. Trè aktif nan kominote ayisyèn nan, wap patisipe nan plizyè mouvman de pwotestasyon, de manifestasyon pou defann les droits de nos frères compatriotes haïtiens. Wap defann dwa imigran tou. E sètènman, ou nan moman la a, ou se fon, anfen, ou fonde pwòp Law Firm pa ou, an nou di Praktis pa ou ki se The Bruges Law Group in South Florida. e ou se manb Board of American Immigration Lawyers Association. Trè enpresyonan kourikoulòm sa kem di, bon m panse ke gen lòt bagay pou ajoute, gen update petèt ou kapab ba nou Mèt Brutus.
Bon rapidman m ka di ke nou ap milite depi 38 an, m diplome Ecole de Droit an 85, m fè l 40 ans de cela, m admire au barreau de la Floride 38 ans. Sa vle dire ke 38 ans nap milite sou teren an, Alò m pa osi aktif ke m te ye dan le tan, paske fòk ou prepare, fòk ou kite plas pou yon nouvèl jenerasyon epanouyi l tou. Men m la, depi gen yon demand m toujou prezan, men m ba yo espas pou yo fè eksperyans pa yo. Men wi, se sa w di a, an jeneral se kòrèk. Dakò, mèsi pou sa, mèsi pou sèvis ou a kominote a. Plis ke 30 an kanmenm, Ou son vieux de la vieille, nou di ou gen eksperyans sou teren. Ann kòmanse pa An nou gade nouvo desizyon ke administrasyon Donald Trump lan pran la a, li pran de dekrè prezidansyèl kote ke imigran yo trè afekte pa dekrè sa yo. Kijan ou menm nan pwòp praktis pa ou kòm avoka, kijan sa afekte kliyan ou, kijan sa rive sou ou e kijan ou wè sitiyasyon sa a kote ke jodi a imigran yo sa pa twò fasil pou yo mèt Brutus?
Bon gen plizyè dekrè ki soti, gen plizyè paske son administrasyon kap tire janm di a boulè wouj sou nou la a tou lè nivo, nan tou lè kwen. E premyèman ou konnen tps se sa yo rele temporary protective status ke Joe Biden te pase avan l kite, ki te mete l pou l ekspire le 3 fevriye 2026, administrasyon an janvye, le 20 janvye dayè li te deklare ke li pap renouvle li, lap kase li, li te redwi li a 6 mwa pou l te ekspire 3 out men semen gen yon lawsuit ki te file kont administrasyon an pou di ke se pa posib paske moun yo gen yon gen ke yo te ba yo pou dizilman fòk yo te gen dizilman ebyen semen dènyè la gen yon jij ki bay yon temporary restraining order yon restriksyon li di yo ke ou pa kapab kase la mi chemen se pou kite l fini kes la natirèlman li pral sijè avèk apil paske yo gen 14 jou pou yo fè apil sa se youn ladan yo m ka di w ke pwoblèm sa vin prezante ki soti pi yè sa a yon bann moun ki isi, ki antre isi, ki te vin sou Biden. Dayè, yo pa fè azil paske yo pa t vin la fè azil. Yo vini, gen moun ki panse se rezidan yo te ye, yo vini pou yo rete. Men nòmalman, se te pou yo vini pou yo retounen nan peyi yo epi chak 2 zan si yo vle retounen. Bon, jan peyi a kraze nan men yo, peyi rive nan sitiyasyon li envivab, pou tout moun deside rete. So, moun sa yo la, yo pa fè azil, se kounye a pou yo kouri fè azil avan ke tps a ekspire. Sa se premye. Dezyèm nan se Ok men èske yo ka toujou fè azil? Fon Ann eseye ale etap pa etap paske li sanble ke menm menm ok menm a ni nan nivo azil lan tou genlè administrasyon Donald Trump lan tou kanpe an kwa kont zafè azil lan. Kisa w ka di nou de sa?
Li pa kapab, legalman li pa kapab e legalman li pa menm kapab pwouve on jij ke moun nan pa gen pwoblèm. Men diferans azil. Natirèlman azil vle di ke ou gen yon pè byenfonde sou tounen nan peyi ou, w ap sibi menas, vyolans, reprezay, kèlkeswa egzaksyon sou akoz opinyon politik ou, oubyen ras ou, nasyonalite ou, gwoup sosyal ou oubyen relijyon. Pou Ayisyen se plis opinyon politik. Men, lè w fin di sa, se, e lwa azil la, se lan konvansyon l soti, gon konvansyon 1951 kote ke yo te, paske alepòk apre nazi Jèmani t ap te fin kraze, yo te bay tout moun sa yo dwa pou yo fè azil isit. Vin gon pwotokòl ki fèt an 68 ou 69 si m pa, si m sonje byen ke Lèzetazini pati, yo te trete. ke zafè yo pati de li, yo fèt pou aksepte. Dayè yo te fè a di ke kèlkeswa moun ki parèt sou fwontyè la, li mande azil fòk li te la tou, pa bezwen de CBP-1, tout sa se demagoji. Dayè gen yon lòt desizyon la ki pran tou kote ke yon jij New Hampshire di ke misye pa gen dwa di moun yo pa ka fè azil paske azil la se pa, li pa depann de lwa entèn Se konvansyon ke w fè pati de yo, se trete ke w fè pati de yo ke si moun nan rive devan bòdè w li mande l, fò w tande l. Èske pou w ba li l? Non, se w ki pral mande. Men si l mande li, fò w ba l chans pou l fè demann sa a. Men pandan se tan gen tout tèjivèsyon sa yo k ap fèt avèk administrasyon an, di nan isi, di nan lòt bò, apil fèt, nou poko konn kote n ye. Men an jeneral, tout moun tps sur le qui vive, au plus tard le 3 février 2026, pa gen tps ankò, moun sa yo fè yo degaje yo, fè azil, se pa sa yo tou la. E gon lòt danje ki pi gwo pou sòs patato yo, se moun, padon.
Non m t ap di ke li enpòtan pou nou, paske y ap gade la, moun tps yo sètènman yo enkyè tou. Donk jiska prezan yo genyen latitid sa, lè n di latitid yo gen yon ti tan, m mete l an bon kreyòl pou yo konprann, yo gen yon ti tan jiska 3 fevriye 2026. Sa toujou an kou, sa poko chanje, paske nou konnen gouvènman an ta pral.
Mwen tap preche eglise 2 fwa ou 3 ou 3 fwa pèp pèp pèp jiska prezan yo vle di 3 3 septanm 2 septanm gen yon tribinal ki blokel men e kon di moun yo pye kout pran devan m pa tap ret tann jiska 3 fevriye a m tap fèl depi kounye a e sèl diferans an wi depi avan 1 an e aprè 1 an wi depi avan fè yo fè li wè.
Tout afè. Maintenant ann vini nan azil la. Donk ou di ke altènatif moun tps yo se ta ale vè e bon pwosedi legal sa eseye chèche yon stati, ranje stati. Dayè Kristi Noem ki li menm se sekretè sekirite entèn peyi Etazini li di tout moun li di tout moun degaje nou. Nou pa konn sa nap fè men degaje nou chèche ranje stati nou sinon nap sijè a depòtasyon. Ou sijè yo fè azil pou ka frè a sè nou yo, imigran ayisyen yo ki vin nan tps, na pral pale de mesye dam Biden yo tou talè. Eske lap fasil pou yo pou yo fè azil, sou ki baz yo ka fè azil nan ka sa?
Bon an nou di ke fè azil la pa vle di ke ou gen azil non. Se kòm si m ta di w gon dlo twouble kote w, toubiyon ap vle pote w ale, ou fon azil pou Pase o desu de toubiyon an pou pa pou pa anba yo ankò. Men an nou klè se yon non, pa gen garanti yo al Brazil paske dayè Ayiti gen demokrasi men se son demokrasi nou konnen ki chaje pwoblèm men gen demokrasi. Li yo menm epòk Aristide te pran koudeta an m kwè 92 li te di nay still 65 70 pousan Ayisyen so se pa yon bagay ki fasil se yon mezi de defans li ye sa k fè ke yo rele l bon yo konn rele l azil defansif lè yo arete w oubyen afimatif se sa yo pot tèt men tout moun ka fè li. Men, gen yon diferans. Lè w fè l avan enn an, si kounye a w gen laviktwa, jij la deklare w li ba w azil, ou ka fè rezidans kounye a pou madanm ou ak pitit ou oubyen mari w avèk pitit ou apati de azil la, si w pa gen yon moun ki ba w rezidans. Si w fè l aprè enn an, kounye a la, e jij la pa ba w yon waiver, yon eksepsyon pou w fè l aprè enn an, epi ou genyen sou lè fè, maksimòm jij la ka ba w sa yo rele withholding, withholding of removal, ki vle di ke yo p ap depòte w, w ap la kòmsi m ta di w lan ti pyès pèmanan, men se withholding li ye, ou pa ka fè rezidans apati de withholding. Oubyen yo ka ba ou sa yo rele Convention Against Torture, si ou pwouve ke si ou rive nan peyi ou gen tòti, yo ka tòti ou epi jij la dakò sa. So, se sèl diferans men ou toujou ka depoze l. Dayè gen yon lòt bagay Valerio, moun ki te sou Obama ki te gen depòtasyon depi 2010, 2011, lè tranbleman tè la vini epi yo ba yo tps, tps la vin pwoteje yo de depòtasyon, moun sa yo depòtasyon se la. E moun sa yo lè ke tps la fini ann di oubyen 2 septanm oubyen 3 fevriye 2026 moun sa yo gon final order of removal sa vle di ke nenpòt kote yo pran yo pral avè yo sa moun sa yo genyen pou yo fè opsyon yo se fè sa pou yo fè yon motion to reopen based on change country conditions paske se pou la premyè fwa yon prezidan ayiti asasine sa son change drastik li ye m kwè tout moun sa yo ap pwouve threshold sa ke hey listen peyi m pat janm gen prezidan ki mouri ladann yo tiye prezidan la Lakay li son peyi ki pa stab e n gade gang fin anvayi peyi a, sou ka fè yon motion to reopen baze sou lè chanjman drastik ki fèt nan peyi a menm lè moun nan gen yon depòtasyon final. Men si l pa fè li, yo kenbe l yo pral avè l paske depòtasyon an te lage. Wi. Trè byen men Brutus pandan ke pandan w ap di sa m konprann hein pou mwen alò m pa avoka mwen menm men ou menm w ap pale avèk ekspertiz ke w genyen an men je veux me faire l'avocat du diable ebyen le diable se ki se le gouvènman ameriken ebyen menm gouvènman ameriken sa administrasyon Donald Trump lan w konn sa yo di Yo di ke nan moman an la a lè analize sitiyasyon, Christine Noem ki te fè deklarasyon sa a, li gade ansanm avèk Depatman Deta ke sitiyasyon peyi Dayiti, se deklarasyon gouvènman ameriken an wi, Christine Noem, Sekretè Deta Sekirite Entèn nan, sitiyasyon Ayiti an nòmal, pa gen pwoblèm an Ayiti, tout bagay nòmal, fòk sitwayen ki isit yo ilegalman retounen lakay yo. Ki defans ou ka genyen fas avèk alegasyon sa yo? Sa se yon deklarasyon enkoyerant, se yon deklarasyon politik. Se yon deklarasyon ki pa gen okenn baz legal, menm moral ladan. Paske pa bliye se menm administrasyon sa ki di ke ameriken pa al an Ayiti. Si nou pa vle yo vin Ayiti, pa ale, kite peyi a. Menm sa ou fin di ke pou tout resòtisan ou kite peyi a epi ou di kounye a peyi sa ke ki pa ka pwoteje resòtisan yo akoz de degradasyon sosyopolitik ki ladan li, kounye a ou di ke nou ka depòte moun yo e ou ka resevwa moun yo. Se yon aberasyon. Se yon bagay ki pa fè oken sans, men ou konnen se la politik. Se sa administrasyon pa bliye di. Alò m di tout moun yo pa ka fache kont Trump, paske Trump te fè kanpay pou l fè mas depòtasyon. So se nòmal sa l ap fè a, men se nòmal nou menm pou n denonse l pou n di se pa posib. Ou pa ka di peyi a danjre pou resòtisan w, epi an menm tan tou n ap voye w tounen ale. So se de deklarasyon, men ki pa antre nan sfè legal. Yo pa antre nan sfè legal la. Trè bon pwen. Non, li fè sans, li fè sans anpil piske nou sonje, n ap gade la a, e si n ale menm sou sit anbasad amerikèn nan, resaman la a, yo te mande pou resòtisan yo kite peyi a paske sitiyasyon an gravman grav. Pandansetan, eben, se trè kontradiktwa, Christine Noem li menm, sekretè sekirite entèn nan, li di ke tout bagay anfòm, dayè, antre gimè, se mwen k ap ajoute sa, sou rezèv nou gen 9 prezidan, nou gen yon gouvènman k ap mache, peyi a ap mache, daprè yo. Ann avanse, an nou pale kounye a de moun Biden yo. Ki sitiyasyon moun sa yo, piske nou konnen ke, bon, pa gen pawòl Biden nan, pwogram imanitè sa pa egziste ankò. Yo nan peyi a, ki sitiyasyon an? Si pa egzanp, yon ajan ice rankontre yo, sa k ka rive yo?
Bon, yon moun ki, an nou presize, moun ki gen plis danje, se moun ki gen mwens ke dezan isi. Paske lè w gen mwens ke dezan isi, ou sijè a sa yo rele expedited removal. depòtasyon akselere, oubyen depòtasyon ekspeditiv si w vle rele li. Sa vle di ke moun sa a, depi yo kenbe moun sa a, yo gen dwa al avè li, paske li pa li pa gen dwa reyèlman pou l al devan yon jij paske li nan depòtasyon akselere. Moun gen plis ke 2 zan yo, yo gen mwens pwoblèm, paske yo pase limit oubyen threshold depòtasyon akselere a. Men tout moun Biden, moun ki vin sou fwontyè, yo gen yon danje, paske Biden tèmine, pawòl Frontière tèmine. E lè pawòl ou tèmine, sèl sa w genyen, alò, an nou di ke si w ka fè yon ajisteman, m byen bezwen presize sa, gen moun ki di, monchè, gen moun ki kite l ap fè yon ajisteman pou li, l ap chaje l tan kòb, èske l ka fè l? M di l, ok, èske l gen yon moun ki fè yon rezidans pou li? Non. Ou pa ka ajiste stati w si w pa gen yon rezidans ki pending. E premyèman, menm lè rezidans lan pending, si w se yon immediate family of a US citizen, sètadi ke madanm ou se yon citizen, mari w se yon citizen, ou gen yon pitit ki gen plis ke 21 an ki citizen, oubyen, Ou se manman yon pitit, ou se yon sitizen yon timoun mwen de 21 an, moun sa yo immediate relatives yo ka ajiste imedyatman sou teren an. Men tout lòt kategori yo, F-1, 2, 3, 4, kòm si m ta di ou pitit marye sitizen, pitit pa marye rezidan, frè, sè moun sa yo, ou pa ka fè l imedyatman paske fò viza a disponib, fò priority date la rive. Wè, kounye a, si w pa gen sa, sèl sa w ap genyen ankò se yon azil. Paske azil la, jan m di w, pa di l pou genyen, yo pa fè l pou genyen paske w la pèdi, ou gen dwa pa gen lè fè, men omwen ou ka fè demand lan. Wè, epi kounye a, m sot lankòt, sa gen de sa de semèn, yo ban m randevou 2029. Gen moun ki pa gen, k ap gen dat devan jiskaske Trump ale. Wè, sa di ke, ke ti, ke Biden, ke fwontyè, sèl opsyon yo genyen, si yo pa ka ajiste imedyatman, se azil, Azil, azil. E azil la pa oblije politik sèlman. Gen yon azil yo rele azil imanitè. Gen de moun ki gen yon maladi grav oubyen moun ki te ki te sibi trafficking, moun yo te vyole yo, fè vyolans sou yo, menm lè yo pa gen dwa yon azil legal daprè le nòm, yo ka mande yon azil imanitè. Èske li fèt? Wi yo fè l. Gon epòk, epòk HIV te fèk vini, te gen yon Meksiken ki te gen HIV, yo pa t gen, yo pa t ka trete l Meksik, yo ba l azil imanitè. Li bay, li pa anpil men l la. Gon plizyè opsyon. Men o prim abò, Se fè yon demand dazil pou retire w anba grif ni Trump, ni ice, ni Kristi Nòm pou lage w devan yon peyi jij imigrasyon.
Nou konprann sa an nou pli pratik. Yon moun ki genyen k ap tande w la kounye a la ki konprann e ou eksplike l tèlman byen e ou ankò yn fwa ou reyitere, sa fè plizyè fwa ke w repete sa, azil, azil, azil. Ok, an nou di yon moun Biden oubyen yon moun tps tou yo pran prekosyon yo, y ap pran devan yo ale yo antre nan demach pran azil lan. Eske yo pwoteje kanmenm? Paske nou remake ke administrasyon Donald Trump la, li bay ajans imigrasyon sa ki rele ice avèk lòt yo, li ba yo tout pouvwa. Nou wè menm nan inivèsite yo antre la, nan Suffolk County University nan Long Island, yo antre yo pran yon elèv ki malerezman te gradye valediktoryen ankò, li gradye ale yo pran l, yo mete li nan etap pou yo depòte l. Donk. Ak ki sa, ki sa moun nan ap gen nan men l pou l defann li, kòm mwen te poze w kesyon ap repoze w li ankò yon fwa, si yo ta rankontre ak yon ajan ice, ki sa y ap gen nan men yo? An nou di yo fè azil, yo gen yon papye nan men yo ki ka di se azil yo fè, yo p ap ka pote yo ale?
Bon, si yo gen yon azil nan men yo, si yo gen yon azil ki fini, yo p ap ka fè ale. E se ka, yo ka kenbe yo lan prizon, wi, paske yo rantre, pawòl yo fini, yo gen dwa di, bon, m ap kenbe w lan tribinal jiskaske e, e, e, e, e, e jijman w rive. Yon desizyon Voter Immigration Appeal fè petèt yon mwa de sa yo rele Matter of Q li li di ke tout moun ke ki te antre sou border sitou yo yo yo pa woule w lage w ale si yo arete w ankò ou pa gen dwa bon ankò jiskaske jijman fini sa se yon bagay ki trè trè trè enpòtan pou moun konprann men yon moun ki vini poko fè azil ditou an di ke yon moun Biden gen mwens ke 2 zan poko fè azil ditou si yo pran li yo gen dwa al avè l. E menm lè w pral avè w, fò l di ke hey, m pa vle tounen nan peyi m, m vin la a e m santi jan peyi a degrade de lè m kite a, si m ale, m ap mouri, whatever. Sa pa vle di ke li ni lojik, ni yon jij ap kwè w, ni yon ajan ap kwè w, men pou le moman li oblije ba w sa yo rele yon credible fear interview, yon entèvyou de peur credible. Kounye a pou l di ok, eksplike m sa k fè w pa ka ale. Apre l pran de kesyon, li reponn de kesyon, l ka di bon, m jwenn pè Dobofi ou pa. Ou wè? Men, gen lòt bagay vale yo ki trè enpòtan, se moun k al nan tribinal pou y ap kenbe l ankò yo. Sa k ba tout moun plis tèt fè mal se ke mèt la e sosi m ale ap kenbe m. An nou di premyèman si w gen plis ke dezan, chenn siza w yo p ap kenbe w paske w pa sijè a ekspedite de nouvo ankò. Men, si w al nan devan jij la, gen moun ki di m o, mèt la, mwen m pral nan kò, li pa pou azil m prale non. M pral pou yon lòt bagay. Di m yon sèl kòt ki genyen, se yon sèl tribinal ki genyen. Lè w rive devan yon manda azil, yon manda ajisman, whatever sa w mande a, ou pa ka di se pa pou azil ou prale. Ou prale, jij ap mande w ki sa w, ki benefis ou panse ou benefisye avèk li. Alò, trè enpòtan pou moun sa a, lè l rive anndan an, si l gen plis ke dezan, li pa bezwen pè jeneralman. Men gen de moun ki gen mwens ke dezan. Men sa k pase, avoka imigrasyon fè yon mosyon aloral, li di, Judge, I'd like to move Early Tennis pou m ta

Di m di tout moun, menm lè w pa gen avoka. Si w tande yo di w yo mande defansè ap ba w entèprèt, ou vle di sa w di non jij m pa vle dispans ou. M bezwen tan pou m pran avoka pou fè ede m reponn a mosyon oral sa. Si l di non, m ap dismiss li kanmenm. Ou ka di ok wi, men m pa dakò ap dismiss li, men m vle di w ke si m al Ayiti m ap mouri, se azil mwen vin mande, m mande dwa m pou m prezante lè fè devan yon jij. La menm lè ke l ta di w ale, men dosye a ekri ki montre ke w fè tout demand sa yo, ke yo vyole dwa w. Mesye sa pou fè si w gen mwens ke 2 zan pa dakò dismiss ou si yo dismiss ou se kòd la w tou met nan bra w ou mèt soti ou mèt met ankò sa ap menm nan lanmou wè si w gen plis ke 2 zan òdinèman w pa gen pwoblèm men se moun sa yo ki gen danje nan tribinal mwens ke 2 zan si yo aksepte dismiss ou wè.
Sa w ap di a trè enpòtan paske nou remake tou. ke gen anpil ka nan New York, dayè nou fè nou gade enfòmasyon ki tonbe la yo, ice soti avèk enfòmasyon kote ke nan New York menm, la nan Manhattan New York genyen yon tribinal pou zafè imigrasyon gen plis pase 1000 moun ke yo arete la ka ale jisteman devan tribinal pou kèlkeswa rezon an epi pandan yap soti nan pòt lan gade non se arestasyon ajan ice tap tann yo, yo arete yo e yo nan pwosedi pou depòtasyon. So sa trè enpòtan. Se yon nuans ki ase enteresan sa w di a la, paske gen moun ki petèt pa gen enfòmasyon sa a, ki malerezman kapab fè fas avèk yon ajan ice nan lari epi vwala li nan kesyon depòtasyon. Mèt Brutus. Kite m di w bagay, menm si w pa gen kòb, chèche kòb pou mete. Ou pa kapab pral devan yon jij imigrasyon, kite raketè ap di w pa bezwen avoka pou premye jijman. Ou pa kapab al devan yon jij. Jij la se yon jij li ye. Avoka imigrasyon se yon avoka li ye. Ou vin pou kò w. Ou pa menm pale lang nan pou w parèt pou kò w. Sa w pral fè? Kalabouche w prale. Ou pa kal pou kò ou. Ou pa kal pou kò ou. Sa m konnen. Nou konprann sa.
Men nou di nou ki atitid pou yon imigran an jeneral e patikilyèman frè a sè nou yo genyen si yo ta yon kote paske nou remake rapò yo bay e n ap gade sa k pase nan Kalifòni la a eben ajan ice yo ajan imigrasyon debake avèk gad nasyonal yo debake nan yon jaden e anfen nan yon fèm e nan Nouyòk la nan Long Island nan Bwouklin nou wè de tanzantan genyen sa yo rele e debakman ice. yon Ayisyen ta nan sitiyasyon konsa, yo debake e yo met lamen sou li, yo fè sa yo rele yon plon gaye, ki atitid pou moun sa a genyen? Ki sa pou l fè? Ki jan l pou l reyaji? Paske m te gen yon repòtaj mwen te fè, m te pale a de twa nan yo, gen di y ap kouri, gen di yo p ap kite yo kenbe yo. Ki sa w t ap sijere yo? Ki konsèy ou ka ba yo? Bon, sa m ta sijere, kouri a kounye a la a se yon ensten imen li, men kòm avoka m pa ka di w kouri, byenke mwen menm m t ap kouri.

Men nan si stati yo, yo tcheke non w bay non w bay kat non yo ou a pa legal, yo ka al avè w. Si yo fè gen plis ke dezan, yo pa ta dwe fè sa. Men pa bliye, lè tèt la bay lòd ke n ap mache pran tout imigran, moun nan yo la konnen ke w gen yon dwa epi l deside l vyole l. Paske menm si l vyole l, pi devan siperyè li a ap di l ke l te gen dwa sa e pi devan yon jij ka ba w laviktwa. Men w ap pase yon move moman pandan w ap tann jij ba w laviktwa pou yo lage w la. Ou wè? So anfas yo. Kanpe, di m pa fè anyen wrong, m pa kriminèl, m pa konn poukisa w mande m non men èske m te komèt yon krim? Si m komèt yon krim, wi w ap di m sa li ye, m ap idantifye m men otreman m pap idantifye m. Men ankò yn fwa, la rezon le plus fort est toujours la meilleure. Nèg yo ap fè sa yo vle avè w men omwen ou di on the record ke ou pa fè anyen ilegal so yo pa gen dwa.
Sa trè enpòtan paske nou gen tandans a bay, anfen, gon tèlman gon laperèz tou, ou ka konprann, gen aspè psikolojik lan tou, emosyonèl lan kote ke ice gen tèlman pouvwa nan men l, li fè sa l vle, ke la m trè kontan ke w montre, alò, ou eseye kanmenm eksplike ke imigran an malgre ke se vre li ka evantyèlman ilegal selon lalwa, men li gen dwa pa l tou kòm imen, yon moun ki sètènman ki ap.

Se sa, menm jan tou bon ou fè dwa kriminèl tou eben yo toujou di yon moun lè yo arete w sa w di a yo ka kenbe l yo ka retni l kont ou si w pa di anyen donk kanmenm ou pa enkrimine tèt ou. Mwen byen konpri. Ann avanse kounye a e nan entèvyou sa li enpòtan pou nou mande w silvouplè avèk ekspètiz ou eklèsi yon aspè nan deba yo ki gen sèjousi nou wè deba sa yo resurgi sou rezo sosyo tou se sa ki konsène kounye a la nou di sponsor yo. Nan demach pou fè moun yo antre nan pwogram pawòl Biden nan, enben gouvènman an te asire l ke moun sa yo, se vre, yo otorize yo antre pou dezan, legalman, yo pwoteje pandan dezan an, legalman, nou di antre gimè, men, sekirite ke administrasyon an te pran, lè sa a se te administrasyon Prezidan Joe Biden, se yon garanti pa yon sponsor. Donk gen de sponsor, de moun sa yo rele sponsor, ou ka pral esplike sa pou nou pi byen, yo bay garanti pou moun ke yo fè antre yo. Jodi a. A kisa moun yo ap fè fas avèk li paske gon pawòl deyò a la ki fè ki ta fè kwè ke si eben ou ilegal ou vin ilegal admeton ke yo ta arete w oubyen yo tap chèche w pou yo depòte w si yo pa jwenn ou menm ki konsène a yo ka al dèyè sponsor a yo ka al denatiralize sponsor a ka pran papye l nan men l yo ka rann li ilegal yo ka fè tout kalite aksyon eske se vrè se rumeur ki gen deyò a eklèsi sa pou nou in fwa pou tout silvouplè mèt Brutus. Se pa vrè, se yon rumeur Son moun kap fè vedetarya pou yo fè wè, kap fè wè li. Kite m di yon bagay, fò n konprann gen 3 leyè gouvènman an isit. Gouvènman federal la ki okipe l de tout matyè imigrasyon se gouvènman federal. Se li k ba w rezidans, se li k depòte w, se li k mennen w nan devan jij imigrasyon. On deklarasyon osi enpòtant tap fèt ou pa panse ke se Kristi Nonm ki tap fèl, se Donald Trump ki tap fèl, se Tom Homan ki tap fè li, e dayè son deklarasyon ki tèlman stupid e yon sotiz ki tèlman stupid e dwòl yo patap janm fè yon deklarasyon konsa paske premyèman an nou tande yon bagay ou pa ou paka depòte yon moun ki pa komèt yon krim premyèman ou paka depòte ou denatiralize yon moun ki pa komèt yon krim sa vle di ke ou sponnsò yon moun nan vini isi ou pa responsab aksyon li Fò nou sonje yon bagay, e moun ki fè deklarasyon an se Alix Desjumè, yon majistra North Miami, nan Miami. Miami se twazyèm ou katriyèm vil nan pi gran vil yo, se plis moun. Men yon deklarasyon konsa, si yon majistra. Men kanmenm, yon elected official, an n mete l konsa, li gen kanmenm yon sèten otorite, li petèt okouran de sèten choz. Se yon elu kanmenm. Li ba opinyon pa li. Li pa avoka, li pa nan nivo federal. Sou kote l jwenn enfòmasyon sa? Fè sa pa fè oken sans. E si l te avoka l pa tap di li. Tout avoka konnen ke ou paka depòte yon moun dènye soirée selon sa ou pa fè yon krim. So misye fè deklarasyon an alò moun yo alò menm sa w di a trè enpòtan wi. Depi yon moun nan eli ou ba l yon bann benefis ou ba l yon bann bagay kòm tout sa l di se laverite. Non li pa gen oken kapasite oken konpetans pou l antre nan domèn federal. Se pa li. Now jounalis la ta dwe mande Chila Sherfield Especorme ki yon Haitian Congresswoman ki yon avoka. Se li ou ta poze kesyon sa. Oubyen se son avoka poze kesyon sa. Ah bon. On majistra li poze kesyon an, li Don, fè on deklarasyon Mèt Brutus, jis, kal, jis un moman. wi. Donk, an nou di, e mèsi pou sa paske ou trè klè e trè dirèk nan kesyon sa, efektivman, nou menm tou n ap di l se jisteman majistra e on vil nan Miami Nò lan, Mesye Alix Deshumé ki fè deklarasyon sa. So si se te e Congresswoman Sheila Cherfilus McCormick ki te fè li, li t ap gen on diferans? Li pa t ap fè l. Li pa t ap fè l. Li pa tap fèl. Train lawyer son avoka non non li pa tap fèl. M konprann.
Son yon moun ki pa avoka sèlman ki pa konprann ki pa konprann to stay in your lane ou antre nan yon lane ki pa pou ou ap fè dè sotiz. Yon avoka pa tap janm di bagay konsa ever. Now fòm di w avrèdi m pat tande misye di m pat m pa konsidere tout tep la ke di yap denatiralize yap depòte m tande l di ke yap mache sou nou yap met presyon sou nou yap met lamen sou nou paske si moun nan sove nou responsab moun nan. Men se pa te sa ditou plèj yo te fè goumen.
Plèj yo te fè goumen. Men Brutus, ki rantre kanmenm nan yon sèten lojik, piske men poukisa gouvènman administrasyon Joe Biden nan te mande pou gen yon sponsè, se paske gen yon garanti kanmenm ke yo te vle genyen. Si y ap fè w antre isit pandan dezan, men fòk gen yon moun ki pou garanti ke yo ebèje w, yo ba w manje, ke w sou kont moun nan, e si toutfwa ou ta fè yon. Yon ekzaksyon ou ta komèt, yon ekzaksyon, yon krim ou kèlkeswa sa l ye a, yo ka retrase w vè sponsor a, ou pa panse ke se lojik?
Yon sponsor pa responsab. Sponsor a garanti ke moun nan ap ret lakay li, l ap pilote li, l ap make sure ke li pa tounen yon public charge, yon chaj piblik. Men major garanti ke l fè. Li pa pral pran benefis ki pa pou li, li pa pral bay manti pou l pran benefis, e si l pran yo tou, an si l pran yon seri de bagay ki pa pou li. Yo pa ka arete w pou sa. Yo ka sou w lè w nan tribinal, yo ka di, monchè, kounye a w ap remèt kòb sa a paske w te garanti nou w ap bay this, that and the other, ou pa ba li l, n ap remèt li. Men w pa kapab under any circumstance pou ta di yon moun ou sponsor m ap arete w, m ap mete w sou depòtasyon, m ap denatiralize w, y ap voye w deyò tankou yon, y ap antre w tankou yon fo lajan. Li pa lojik, li pa legal, li p ap janm lojik, li p ap janm legal. Non ou paka arete yon moun ki pa fè krim pou kontinye bay konsa e ou paka depote yon moun ki pa fè krim paske lè ou vin rezidan ou di ke ou fon pledge pou respekte lalwa men si mwen respekte lalwa ou paka di wap depotem si m sitwayen ou paka di wap depotem kounye a moun nan ki bagay la janm te di ou gon petèt yon minimòm obligasyon pou ta di ke moun sa pa rete avèm ankò m pa konn kote l ye alò m degaje nou m fè n konnen. E menm si w pa fè sa, ou pa gen obligasyon pou di anyen ditou. Obligasyon se menm eske lè w ap pran public charge, lè w ap pran lajan leta, lè w ap fè yon seri de bagay ki pa sa ke w ka kontwole. Ou pa ka kontwole yon moun ki vin fè krim. Dayè, gen de moun ki vin nan kay moun yo, se bat yo vin bat moun yo nan kay la. Sponsò a vin tounen yon viktim, kounye a ou pral viktimize l de fwa. Fresh Pond pa menm dwe pèdi san l nan sa. Deklarasyon sa se yon deklarasyon absid, san sans, ki pa baze sou okenn lwa, sou okenn nosyon, okenn lojik de dwa. Pa gade kont yon moun. Nou konprann sa.
Men, Trè byen, men nou te vle kanmenm eklèsi lè a un petit peu e, bon, rasire menm anpil sponsor ki te panike justement a partir de deklarasyon sa. Ok, nap avanse piske efektivman gen kanmenm de paramèt legal ke ou metrize plis pase tout moun kap fè deklarasyon deyò a la. Donk mèsi pou sa, mèsi paske ou eklèsi sa. Gen de moun kounye a la, nap eseye e m panse ke la map fè yon parantèz, yon parantèz menm yon disclaimer, mezanmi, Mèt Brutus ap fè nou kado yon konsiltasyon gratis la atravè tele-imaj. Nou konprann sa, Mèt Brutus, se pa sa n vle fè, nou pa vle abize w, men m ap poze w tan de kesyon ke moun ta renmen konnen, yo ta renmen konprann. Pa egzanp, youn nan yo, moun, gen moun ki sèjousi, nou konnen, ki te fè ti, bon, antant maryaj yo. Gen moun ki marye avèk yon moun ki sitizèn, ki ameriken, ki sitwayen ameriken, gen moun k ap tann papye yo, ki stati moun sa yo? Paske gen de moun ki nan moman an la, vu ke yo wè administrasyon Donald Trump lan tèlman, bon, fin fin debòde nan zafè vle depòte moun, yo menm tou yo pè. Yon moun ki pa egzanp te marye avk yon sitwayen ameriken k antre kounya la, ki sou yon viza, gen viza si je me trompe de de fiyanse se sa? W a petèt pi espesifik pou mwen. Ki stati moun e kisa moun sa yo dwe atann yo?
Bon moun ki antre sou viza fiyanse a li gen 90 jou pou maryaj sponsorè moun sa pa gen problèm jou maryaj sponsorè nan 90 jou sponsorè aplike pou li li pa gen oblideprasyon final moun sa tèt frèt kounye a gen de moun ki vin sou Biden pa egzanp moun nan marye a yon moun ki sitwayen ameriken ann di moun sa li vin sou yon immediate relative kounye a li fon aplikasyon pou ajisteman si pandan se tan yo prann nan lari a yo arete li ann di li gen mwens ke 2 zan epi yo mande dayè li ta dwe fon aplikasyon azil kanmenm. Poukisa? Paske si yo arete w pandan w gen yon stati ajisteman pending, yo vin ap di w, bon oke, w al esplike sa bay jij la. Men nou pral avè w. Ou wè? Men si l gen mwens ke dezan, yo ka di w sijè a ekspedite, yo move l, yo ka eseye voye l ale si l pa mande credible fear interview. So, o prim abò, keswa moun ki la k ap tande a, menm lè w al online, fè yon aplikasyon azil online, ou pa oblije bay raketè kòb k ap bay manti pou ou. Go online, ouvè yon account, ou fè yon aplikasyon. Paske lè w fini, ou gen yon resu Imedya, ou ka print li imedyatman. Sa a ba w yon pwoteksyon until ke yo deside sou li sur le mérite. E le mérite vle di ke oubyen ajan an, oubyen jij la. E si ajan an ou al nan entèvyou l pa ba ou, li pa ka depòte w. Obligasyon legal li se voye w devan jij, paske se jij ki gen dènye mo. So moun sa a pandan se tan li voye devan jij la, li ka mande jij la lan sa ap mande l li kalifye pou li, èske se azil, èske li kalifye, jij li kalifye pou ajisteman paske madanm mwen sitizen oubyen mari m sitizen, Sa jij la li menm li ka di bon wap withdraw azil la wi withdraw azil la wap proceed sou ajisteman an wi map proceed sou ajisteman an ban m bon dat pou vini avèk tout lè prèv tout lè dosye tout dokiman pou bon azil la jij la li menm anndan kòt la ka ajiste l pou ou epi di imigrasyon ba w rezidans men tou sa se pou fon azil ki pou anpeche yo kouri avè w fè yon derapaj avè w fè l online se lòt.
Nou konprann trè byen. Gen de moun pa egzanp, m ap gade sèten ka la a, gen, gen, gen, gen diferan patikilarite, nou p ap pran tout, men gen de twa ki ase enteresan. Youn nan yo, eben, e, yon, yon jèn dam ki marye avèk yon Ameriken, men lè yo ale devan imigrasyon, yo deny kes la, sètadi ke yo pa dakò, yo di ke isanm ke maryaj an yon ti jan sispèk. Moun sa isit ozetazini toujou li anba tps moun sa kis nan kisal ye la nan moman nou jwenn de moun kap poze kesyon sa e gen anpil moun ki nan sitiyasyon sa.
Bon jiska prezan tps pwotejel men gen yon bagay pou nou trè klè si yo di si yo deny moun nan paske li pa gen ase dokiman that's ok paske yo twouve ke repons yo pa nesesèman e manti men yo pa kowòdone that's ok men si yo pwouve pa a plis b oubyen se yon sans ke son kòb ki bay paske lè wap nan entèvyou a yo separe moun yo Yo mande w kisa li manje yèswa, eske ki sinema misye renmen, si youn bay chak repons yo pa kowòdone, yo wè se yon fwòd li ye. Moun sa a, menm lè ke se yon fwòd li komèt, men ajan an pa jije pati. Ajan an pa ka di, bon, ou bay fwòd epi m pa fè anyen. Ajan an ap di, ok, fine, m pa ka ba w rezidans lan, m ap defere w devan tribinal. Pou n al nan tribinal la, pou l al eseye pwouve eske se fwòd ou pa. Men gen yon bagay ki rive pou moun yo sonje, fwòd sa a, si l mentni, li swiv ou kote ou prale. Wè, paske administrasyon Trump lan vin di ke menm lè moun nan te vin rezide, si yo twouve ke li te bay manti, yo ta eseye pran rezidans lan. Sèl enpòtan, e menm lè ke nou pa gen lè prèv tanjib pou sipòte aplikasyon an, men nou pa ka gèt kont yon manti. Ou ka di m pa gen ase papye, m pa gen papye bank ansan m, m pa gen papye asirans, m manke papye. That's ok si w pa gen papye, men it's not ok si w bay yon manti yo kenbe w ladan.
Trè byen. Ok, nou pap fè twòp patikilarite ann ale nan ka jeneral yo piske se kanmenm nou gen yon tan limite. Mèsi pou tan sa ke w ap akòde Tele-Imaj pou eklèsi anpil koze, anpil koze sitou nan domèn imigrasyon. Ann vini kounye a la a sou dènye desizyon sa a. Bon, se pa twò lontan ke administrasyon Donald Trump la mete peyi Dayiti pami 12 peyi ki pa ka vwayaje antre isit. Kisa sa vle di egzakteman? Anpil moun pat konprann li de fason legal sa sa vle di m gon paspò ayisyen nan menm e mwen gen rezidans si m vwayaje m al Ayiti eske map ka retounen? M gon viza eske map ka toujou vin isit Ozetazini? M Ayiti kounya la pandan lwa a anfen pandan dekrè a sa a tonbe m an Ayiti m ta renmen vin vizite paran m isit eske m ka toujou fè l? Kisa sa vle di? Santre kesyon an pou nou pou n ka byen konprann sa.
Bon An prensip, m pa wè rezon pou sa ankò paske Ayiti se pa yon peyi ki sou lis peyi ki sponsor terrorism. Ou sonje te gen yon Muslim ban nan Trump one, se konsa l te kòmanse, aprè l vin ouvè a moun peyi ki sponsor terrorism. Men Ayiti pa sponsor terrorism. So, lè yo mete l ladan, m kwè se yon eksè pressure. Yap bay ayisyen pou pa vini. Men gen yon bann eksepsyon ladann. Se kòmsi m gad yo se yon ti yon tchiz Swiss cheese sou rezidan pa vle gaw. Men kanmenm mèt Brutus si ou pèmèt si ou pèmèt m fè yon entèjeksyon rapidman poum poum petèt gade kijan ou pral wè sa men kanmenm administrasyon an pa bliye ke resaman toujou resaman yo dekrete plizyè gwoup ame bon antouka n rele gwoup ame gang yo dekrete yo teworis entènasyonal se sou baz sa finalman ke petèt yo mete Ayiti nan lis la ou pa panse? Bon petèt Petèt menm tande nèg ap voye pye ke yo di Ayiti son peyi teroris, mesye an nou serye. Viv ansanm se 2 teroris, yo gen dwa mete yo kòm òganizasyon teroris. Èske sa vle di 12 milyon Ayisyen teroris? Absoliman non! Se 12 viktim, 12 milyon viktim de teroris sa yo. Sa yo nou klè sou sa. Ann di m dakò avè w se apati de sa yo mete Ayiti sou lis la. Men m pral nan eksepsyon yo. Si w rezide, li pa aplike avè w. Si w gen yon viza valid, li pa aplike avè w. Sa k pi rèd la, si w se yon ofisyèl de gouvèneman, menm lè w se yon volè, w se yon malandren ke w ye, li pa aplike avè w. So, mesye k lan pouvwa k ap fè mal yo, yo ka antre, li pa aplike avèk yo. Anfendkont, oligak, li pa aplike avè yo. Gwo biznisman, li pa aplike avèk yo. Anfendkont, moun ki gen pwoblèm, se moun ki te viza yo ekspire an Ayiti, oubyen malere yo pa t ap jwenn yon viza in the first place. Konprann? So, se yon mezi, dapre mwen, se plis prèske ap mete, men li pa gon reyèlman yon efè reyèl sou moun ki bezwen pati yo. Paske moun ki bezwen pati yo pati deja. Moun ki bezwen pati yo gen viza deja. Moun ki bezwen pati yo isi deja. E moun ki pa gen viza, ki pa isi deja yo, yo lan gouvèneman. Yo gen ase de kòb pou yo fè sa yo vle paske se biznisman yo ye. So, An gwo e an laj fò n rele l sa l ye a. Ou konprann? Se pa m pa gen tout kòz pou alarm sa.
Trè byen. Mèsi pou eklèsipsan sa. Mentnan, m pral petèt eseye gade ansanm avèk ou, la se m pral entèpele le l'activist, le politisyen an kèlke sòt ke ou ye tou, paske nan karyè nou wè ke ou te trè aktif sou teren an, w ap defann frè a sè w yo. Kisa an reyalite, Mèt Brutus? Paske m remake ke nou gen anpil yo an kantite, e bravo pou yo, nou di yo konpliman. Nou gen anpil Ayisyen, Ameriken ki anndan sistèm politik lan jodi a. Nou an 2025, m pa konn konbyen yo ye, men yo pale de plis d'une centaine de Haitian American elected officials. Kisa yo ka fè fas a administrasyon sa? Se vre, nou ka gade apatenans politik yo, yo ka nan pati demokrat lan, gen nan yo ki repibliken, men an gwo, Se Ayisyen yo ye tou, de desandans Ayisyen an m di. Kisa yo ka fè e èske yo ka fè yon bagay fas a tout pwoblèm sa a ke n ap fè fas avè l la kòm eben kominote imigran k ap viv isit Ozetazini? Dakò. Kòm m te youn nan manb fondatè de gwoup sa yo lè ni an, li te fonde an North Miami, en fact, lè sa a Alexis Dumas te clerk, li pa te majistra, Jean André Pierre te majistra, Joe Celestin te fèk kite majistra, Jacques Despinosse, Philippe Léaud, se nou ki te kòmanse l. E pa pou retire ekla sou tout moun, men se nou ki te kòmanse l, nou konn misyon òganizasyon. Òganizasyon sa a pou mwen, m pa twouve ke l strong ase. Pou ki sa? An nou sonje ke sa k fè lame Dayiti sou Jovenel oubyen kèlkesòt lòt gouvènman pa ka achte zam pou yo konbat bandi, se paske gon anbargo ki te mete apre Jean Claude tonbe ke lame pa ka achte gwo zam militè. Pandan se tan bandi genyen l. Men se yon bagay ki ta senp pou òganizasyon sa a ta achte yon paj nan New York Times, yon paj nan Washington Post, yon paj nan LA Times, nan Boston Globe pou mete yon gwo demand, leve anbargo sa pou kite lame Dayiti achte zam pou l ka konbat bandi. Nou pa bezwen 100 milyon, 50 milyon. Yon peyi, Ariel Henry remèt Venezuela 400 milyon dola Nou pa ka kemande pou 50 milyon. Nou gen kòb la. Y ap peye yon nèg kouran 12 milyon dola pa mwa. Se pa posib. So mesye sa vle di ke atansyon, se pa al nan fè konvansyon chak ane, fè bèl rezolisyon, tounen chak ane ap fè menm bagay la, vin tounen yon sòt de hang out. Non. Pran pozisyon ouvète. Pou tout moun manb CNDI, men sa n mande, leve anbago zam nan, bay gouvènman ayisyen an dwa pou l achte zam sa yo. Se premye bagay la. Paske toutotan ke ou pa ka goumen ak li, ou goumen ti revòlvè nan men w, nèg la goumen ak M 16 nan men l, li goumen se gwo zam fann pran nan men l, li gen lans flanm nan men l, sa pa l flanm. Ou konprann? So, premye bagay la se sa. Kòrèk. Dezyèmman, dezyèmman, se pou yo te prèchè de Black Caucus. Pa bliye, Black Caucus la se yon òganizasyon de Black Legislators ki ekri, ki elu lan US Congress, avèk Sena si genyen. Men chak eta gen yon Black Caucus nan chak eta pa egzanp nou gen youn Florida nou gen youn New York kounye a la fòn ta ba yo pressure yo menm tou pou di mesye pa chita fè bèl konferans de près di nou kè nou sesi sela mete put shop money where your mouth is se pou di mesye listen kilè nan nou menm tou nap angaje nou ofisyèlman lon paske jounal sa yo li yo yo li yo Dè santèn de milyon moun yo. Kounye a m di men mezanmi nou pa ka di Ayiti se yon peyi pòv epi lame nou pa ka achte zam. Gen moun ki pa konn sa. Ou konprann? Ou wè Ayiti se yon peyi pòv epi kounye a la e bilyon dè bilyon antre nan peyi a de remitans k ap soti de ekspatriye isi. So, se pou n angaje tèt nou ofisyèlman, fè moun konnen sa ki nesesè, met presyon sou Black Caucus federal la, Black Caucus Florida, Black Caucus New York pou yo fè yon potekole, pou yo fè yon veso pou tout tan tout tan san pran souf lan kò yo. Mwen menm epòk m te lan politik aktiv, se konsa n te ye nou pa t lan dòmi, fè chèvè bwòdè tout tan, se tout tan sou beton an tout tan. M fè grèv 21 jou de fen, 21 jou de grèv de fen, baton, baton, baton, baton paske se lè cho a, fè a cho bat li. Depi l frèt yo pa p okipe w ankò. Men m kwè an jeneral se sa m t ap di, angaje nasyonalman. Seleksyon bay lame disipline pou l defann lekòl.
Men vizavi de vizavi de dènye bon dekrè sou imigrasyon an li menm, ki son pas yo ka fè? Ban m fè yon parantèz tou pou m di w ke se yon eksperyans pèsonèl ke mwen fè lè men mwen gen chans e opòtinite entèvyouve, rankontre avèk youn nan Haitian American Elected Officials sa yo, donk Ayisyen Ameriken ki anndan sistèm Ameriken. Yo di w ke Valerio, yo pa twò ka manyen ni pale de la kesyon ayisyèn Paske an reyalite konstitiyan yo se isit Ozetazini. Kis w ap panse de sa? Sa, sa, sa rive m an de ou twa fwa, m swete ke m te gen yon ekstrè nan youn nan entèvyou ke m te gen avèk youn nan yo pou m te ka pase la pou m mande w reyaji sou sa. Men ou ka reyaji, ou ka pran m o mo. Ki jan w wè yon reyaksyon konsa? Paske an reyalite, kèlke pa, yo eksplike ke konstitiyan yo se isit yo ye, e yo politisyen dabò ameriken avan dèt politisyen ayisyen.
M pa konprann sa ditou. M ap ba yon sèl egzanp. Gade Izrayèl. Non, non, non. Gade Izrayèl. Gade lòbi ki fèt pou Izrayèl, men konstitisyon se Ayisyen yo ye. Gade Kiba, Florida. Lòbi ki fèt pou yo, men se Miami yo ye. Sa se yon twonplè li ye, se yon kaponnaj li ye, se yon kabre li ye, se yon lach de ke li ye. Non. Se pou nou kanpe di non. Konstitisyon m se ekri li ye, se vre. Men, yo nou gen dwa tankou tout moun. Yo gen fanmi lòtbò a. Yo gen madanm, yo gen pitit, yo gen manman, yo gen papa. Se sa pou n di m sèlman wi. E lòt lòbi yo?

Desalin te kanpe pou l goumen, e sa k fè yo tiye l. Ou pa ka ap kache pou goumen. Pa goumen dèyè miray. Trè byen. Ou konprann? Wi.
Trè byen. M apresye sa e m renmen sa. Nou renmen jan envite konsa ki yo menm klè, yo dirèk e yo di bagay la jan l ye a. Mèsi paske w konsa. E ben, m ap fè yon ti parantèz ansanm avèk ou. E m swete ke sa pa p deranje l, sa pa p deranje w tou ou menm. An nou gade, e ben, youn, e se petèt la sèl jiskaprezan, ki se e madam e Sheila Cherfilus-McCormick, Congresswoman. Li se yon depite nan nivo leta isit Ozetazini ki chita nan paleman. Li se li se li menm ki poukont li. Ki sa w panse yon moun konsa ka fè? Li demokrat, se vre, men la jodi a fas a tout sa k ap pase la a, yon moun konsa, èske ou panse ke si l ta tande w k ap pale la a, oudiwens, ki sa w ta ka di l, ki sa w ta ka konseye l fè pou l ka ede omwen frè a sè nou yo, imigran sa yo ki jodi a gen laperèz e ki jisteman ap fè fas a gwo depòtasyon? Ki sa l te ka fè? Bon, si l te pou kont li, li pa t di petèt not much. Men, e tout lòt blak manm Black Caucus yo, kòmanse demokrat, liberal ki blan, ki kwè lan sistèm egalite, ekite a. E m kwè ke sa m ka di l sèlman, kòm li fèk rive, se pa fè dezyèm tèm li, m pa ka ekspèk pou l madre, pou l gen tan, m ta ka di metrize yon sistèm osi konplèks ke sistèm Kongrè a. Men, se asosye, asosye se pa l fè, se alye pou l fè. Black Caucus se alye natirèl li. Se alye natirèl li. E moun ki soti lan Eta liberal, Massachusetts, New York, New Jersey, Connecticut, kote tout moun sa yo, CD moun Pennsylvania, sometimes, tout moun sa yo se alye natirèl li. Pou kont li yo pa ka fè. Jan nou di an Ayiti, l'union fait la force. Nou pa ka mache pou kont nou. Men se inite yo rale moun kote l e pou l kòmanse mete tou, angaje moun sa yo pou yo pran de pozisyon ouvèt lan jounal bò lakay yo, lan radyo bò lakay yo, lan televizyon bò lakay yo. peye pou yon paj yon jounal, menm si l pa koute 50 mil tankou New York Times oubyen 100 mil, ou ka jwenn yon ti jounal lokal ki koute 2 mil, ou di men sa m panse kòm korespan, men sa konstitisyon an mande. Bon, there's a lot you can do, men jan m di w, gen yon learning curve, li barely there, m poko ka reyèlman plenyen de li, paske m pa konnen l fè anyen mal, wè, men m ka di nou ke se asosyasyon Se alyans mwen fè, se kontinye kenbe drapo a lan tèt moun yo ke nou menm la a, se nou menm premye moun, premye peyi nasyon ki aboli lesklavaj, se premye nasyon ki deklare libète kont opresyon. Yo pa ka pase nou pa pye konsa. Sitou Black Caucus yo se menm menm avè nou yo ye. Ou konprann? That's what I think you should do.
Trè byen, w pale anpil de Black Caucus la, Black Caucus ki ta sipoze yon alye natirèl de kominote imigran yo e pli patikilyèman nou menm. Nou sonje andedan Black Caucus la, nou sonje Kongrèsman Donald Payne ki te yon chanpyon de Ayiti lè sa a avèk Maxime Walders tou a lepòk de Jean-Bertrand Aristide, enben se de moun ki toujou la e nou jwenn pitit Kongrèsman Donald Payne ki li menm Donald Payne Junior ki jisteman onivo Kongrè a ki kounye a la nan Black Caucus la li menm tou. Donk ou sijere des alyans avèk Black Caucus la ta kapab ede. Byen ke Pati Demokrat lan trè afebli e si n fè yon ti politik amerikèn yon ti jan rapidman avèk ou, li trè afebli jounen jodi a, nou pa wè okenn lidèchip k ap emèje. Li sanble ke Repibliken yo anvayi yo la nan moman an la a e midterm nan ap vini. Yon ti pèspektiv byen vit sou midterm eleksyon k ap vin la yo daprè ou? Mwen menm m panse ke si l antre prezidan se de koze sa. Kamala Harris pa t gen plas li nan tikè a, Kamala Harris pa t kapab atikile, Kamala Harris pa t gen ase de gravitas pou l ta nan pòs la. Nou men yon kandida fèb yo bat li. Nenpòt lòt demokrat tap bat Trump. Pwen ba. Mentnan kounye a la midterm la ap vini. Ah wi a fè cho. Kamala Harris se li ap pou de twa pousan lè yo gade kote l soti a kant li al laprezidans. Kamala Harris lè yo mande l pou l atikile opozisyon m ta ka di ekonomik li se ri l ri. Se middle class, manman middle class pa middle class, non, fò ba yon bluepoint, blueprint, men kounye a Donald Trump, CBS oblije peye Donald Trump 16 milyon dola lan yon defamasyon lawsuit paske yo tap eseye kache fay Kamala Harris, li fè yon entèvyou li bay yon repons, yo edite l yo mete l yon lòt kote, se yon kandida ki fèb, li pa Hillary Clinton, li pa Bill Clinton, li pa Barack Obama, li pa menm Michelle Obama, li pa menm Stacey Abrams, se sa k fè n pèdi, si ou menm pa dakò, mwen menm m pale ba yo jan yo ye. jan yo ye wè men nan midterm nan an nou gade midterm nan demokrat yo ta dwe pran le dessus ta dwe pran le dessus men m pa konnen si yap pran le dessus paske jan di a mank gon mank de leadership gon mank gon mank de yon vwa ini oubyen yon vwa respekte ki fò kap di men sa nou ye men kote nou prale nou ala debandad kounye a sètadi ke bon chak moun ap fè deklarasyon pa yo men se rezilta de enkonsekans nou. paske nou gen yon eleksyon nou te ka genyen Donald kijan mesye yo rele Joe Biden depi aprè premye tèm nan li pat kapab ankò tout moun konnen se gen yon ti gwoup ki fèmen misye an deyò de lòt gwoup yo tout fay misye defektozite mantal li yo kache l men si yo te di Biden listen ou paka rann pou reeleksyon ou van open primary ou tap gen yon open primary ou tap gen de Gavin Newsom de Chris Murphy de moun ki tap parèt ou ta gen de meyè kandida k ap parèt men Kamala Harris mwen menm am gonna go to my grave Sen eksèp Kamala Harris ki fè n pèdi eleksyon. Alò, e pa li non. Nou konprann sa. E pa li non. Se demokrat yo fè n pèdi paske yo pa t dwe chwazi l. Se yon lòt moun ki dwe chwazi l.
Trè byen. Donk eleksyon midterm yo la a, si sa pase byen pou demokrat yo, ou panse ke sa ka chanje direktiv ke administrasyon Donald Trump la ap pran la a nan domèn imigrasyon an? Ou panse sa ka kanmenm bay yon ti amelyorasyon si toutfwa demokrat yo ta fè yon efò? Absoliman.
Absoliman. Paske si yo pran le dessus, gen yon seri de komite ki pral gen chairman demokrat ladan yo. Tout pa gen chaman demokrat, gen yon seri de jan ou ka kanalize yon seri de lejislasyon, yon seri de chanjman, ou ka bloke de move lejislasyon. Lè sa a, pa gen nèg ki pral di kategorikman, ipso facto, nou, nou pran, demokrat pran pouvwa epi bagay pral chanje, men w ap kòmanse gen yon, l ap yon katalizè pou ale vè yon chanjman reyèl. Now, se si n eli 2 moun konsekan tou wi, paske gen yon moun ki eli tou, bon, kòm di ameriken, they go along to get along, you don't go along to get along, you go in there and put your feet to the dust. and fight ou konprann so wi si eleksyon an fèt nou gen deli nou gen espwa men nap pwan souf nap pwan souf franchman sitou imigran imigran ap pwan souf afè de ice ap mache pran moun nenpòt kote yo vle ice ap kanpe paske yap oblije kòmanse sere boulon Donald Trump sere boulon repibliken yo lan bil ke bezwen pase kounya nan negosyasyon fè yo di ebyen monchè si w vle m kite bil sa a pase pou ou fò w retire mesye ice yo lan tribinal imajine w ou arete moun nan tribinal ou antre lan lopital ou antre lan lekòl ou antre lan legliz. Sa se pa se se se yon abominasyon. Yon moun al priye, tèt bay li tèt li cho, epi nan lari nou pran li. Moun nan rive nan tribinal, ou di al nan tribinal, li parèt pou l fè sa w di l fè a legalman, ou arete li. Moun nan lopital, li li chita limyè li di sou moun, ou parèt ou arete li. Konprann? So, m kwè ke chanjman ap bon pou nou, kèlkeswa jan nou gade l. Menm si l pa ba menm si l pa ban nou rezilta imedya, men l ap bon pou nou. Klima a ap chanje, mantalite moun yo ap chanje, paske kounye a la a, genyen yon seri de moun ki ka kontwole fòs pouvwa prezidan o pouvwa a la pou l fè de lejislasyon pase. Nou ka bloke lejislasyon sa yo pou l fè de konsesyon pou ba moun yon souf pou yo pou yo respire.
Trè byen. Omwen ou sot pale de klima a, klima laperèz sa, klima denkyetid sa ta yon ti jan diminye paske ou dakò ansanm avèk mwen ke se sa ki vrèman strese kominote imigran yo an jeneral e sitou kominote imigran pa nou. Dayè resaman la, se pa plitar ke semèn ki sot pase a la,

M dakò pou tout moun gen yon chans pou viv men 2002 hein yo nou soti peyaz Ok. nou nan 2025 yo toujou renouvle yo e peyi yo pa janm nan nivo pa nou se nou ki ta dwe gen ti pyès pandan jiskaske peyi a ranje Nicaragua son peyi pòv li ye men lavil li bagay yo ap fonksyone Honduras y ap fonksyone tan byen ke mal men depi 2002 yo fini ti pyès tanporè men nou menm nou pa ta dwe mande ti pyès ankò men vu yo kraze peyi nou Se tps nou gen? Men si peyi a te ranje kòm gwo nèg anvi yo, si peyi a te ranje pòtoprens jan l te ye tout moun ap fonksyone leta ap fonksyone pa gen vòlè pa gen asasen pa gen bandi pa gen gangstè tout moun t ap al lakay yo yo pa t ap bezwen tps ou konprann men peyi sa a si yo ta resevwa yo wi se klè so m kwè ke wi se tandans lan men gen de peyi ki ladan l lontan e peyi yo stabilize e yo pa janm kraze tankou pa nou ou wè so fò n konprann lojik sa a.
Très bien. Men pou la defans de l'administration ankò yn fwa, map fè m avocat du diable ankò yn fwa, ou tout a fè konprann sa e moun yo kòmanse konprann li kounya la, tps te a vle di tanporè mezanmi, donk se yon bagay tanporè yo te ba nou, gen moun kap reyaji la kap di men mezanmi aprè tout tan sa kisa nap fè? Evidaman sitiyasyon peyi nou pa pèmèt nou retounen. Nèspa? Nou pral nou pral ba ou le mo de la fen men avèk ekspètiz sa, bagaj ekspètiz sa ke w genyen nan domèn imigrasyon, nan lalwa an jeneral ou defann ka kriminèl, ka sivil. Kijan kominote sa kapab benefisye de ekspètiz ou e kòman e kijan yo kapab jwenn ou e sètènman benefisye de tout ekspètiz sa, Mèt Brutus? Bon ou konn sam fè diferan mwen nan tiktok depi yon moun relem m bal advice gratis m pa chache se kòb m pale yo dim gen avoka k mande 850 dola pou yo pale avèw li pa parèt gran choz men lè tèt ou cho rele yon avoka ou jwenn li epi ou pa jwenn yon sekretè k di w li nan kòt oubyen li nan conference li pale avèw m kwè son jan m ede e kèlkeswa demand ki genyen pou nou fè volontaryat o nivo kominotè m toujou la. Men sa m di ankò yn fwa, e mwen menm lè m te lan pòs depite, si w gade lejislasyon m fè pase, e se lejislasyon reyèlman enpòtan, reyèlman drastik, reyèlman ki afekte yon kominote, so m te kanpe pou goumen. Si m al lan pòs elektif, M pap kapab pote ekspertiz sa a ale nan yon nivo pou moun konprann ke nou pa vin la a pou nou fè bèl foto nan La Mezon Blanch, nou pa vin la a pou nou al nan Christmas Party, nou pa vin la a pou nou al nan bòl, nou vin la a pou nou goumen, gen moun k ap mouri, gen moun ki grangou, gen moun y ap vyole, gen peyi k ap kraze nan men nou, nou pa gen tan pou nou ap griyen dan, souri janti, m m m, oh Congresswoman, oh Mister Mayor, nou pa gen tan pou bagay konsa. Mwen m vini m pral travay pou m goumen. Men, m konprann, tout moun pa menm. Pou mwen, e m pa gen entansyon al ladan l non, paske pèp Son pèp yo dil pèp se la kanay pafwa se vre yo pa eli moun ki bon pou yo non se mantè yo eli wi lè ou bay manti yo di ou madre lè ou di laverite yo di ou awogan so son rezon ki fè ke m rale kò m nan politik la men se la m te ka plis efektif men aving sèd dat kèlkeswa sitiyasyon k prezante ke asosyasyon avoka ayisyen e avoka ayisyen yo kontakte m e avoka imigrasyon ameriken yo kontakte m m toujou la pou m ede m toujou la pou m fè fè ba bay kout men men men pa bliye Apenas 12, m gen 38 tan kòm avoka. M gen depi lè m Boston lan lan inivèsite m ap fè demonstrasyon. Depi bon depi m te high school Brooklyn in fact an 76 lè Jimmy Carter te prezidan te gen yon gwoup yo rele high schoolers for Jimmy Carter m te ladan yo. So m ladan lontan ou konprann. So e sa k fè m toujou kite jèn yo m ba yo chans pou yo monte men si yo bezwen mwen expertise mwen ap toujou ba li depi se pou ak kòz piblik. Yon dènye bagay valè yo, ou ka panse mwen ap pale anpil konsa men fòk ou konnen ki bay anpil detay. Wè, an 92, aprè yo te bay Aristide koudeta, te gen prè de 200 mil Ayisyen ki antre nan bato soti Ayiti. Yo voye Guantanamo. M te volontye kòm avoka, m fè 2 semèn Guantanamo, m fèmen biwo mwen, m ap fè azil gratis alamè pou moun. An 94, gen yon Ayisyen k al ranje yon pantalon 79 la Miami, gen yon Kiben ki kenbe l li bat li. Epi demonstrasyon an Jean-Juste te an plen fòm lè sa a. Manifestasyon fèt chak jou. Yo arete 350 Ayisyen nan manifestasyon. Ou konn sa m fè? M defann m defann tout gat gratis. M te oblije ta arete tou. Se kòz Ayisyen w t ap defann, m al nan tribinal prèske chak jou.
Tou lè 350. Alò genyen yo genyen gen gran gwoup, genyen gen gwoup de 10, de gwoup, men tou lè 350 yo m pa yon appearance pou yo, m defann yo tout. Byen antandi anpil fwa yo dismeskes yo, genyen fon pli, men m te vle di ke se pa afè Ayiti wap defann I'm there paske se Ayiti se la lonbrit mwen antere, se la se peyi m tankou peyi nou, so si m ka ede map ede yon moun kap ede Ayiti, yo fon bagay mal si m kapab map fèl pou gratis paske se pa pou tèt ou wap fèl that's how I help.
Waw mèsi pou sa nou diw mèsi pou sa e franchman e nou konprann ke jan de sitwayen e ki pwofesyonèl nan zafè lalwa sa yo ki an menm tan angaje nou santi angajman an nou santi yon sèten konviksyon nan sa wap di e anpil e angajman nou di pou frè a sè yo m'panse ke yon moun kou wèw ta sipoze nan yon pòs elektif isi ozetazini okenn anbisyon politik pou yon pòs elektif isit ozetazini.
M te la deja, m pase la deja, m pa di w mwen manke pèp la li menm anpil fwa. Men sa ki vre. Ok kite m di w plis. Men se fason w sèvi wi, o sèvis de la popilasyon. Ou ta ka ou ta ka pi byen sèvi popilasyon. Ban m di w yon bagay. Kominite a vin pase nan lidèchip Batak, Kodenn, Bisiklèt. Ki sa m vle di pa w la? Gen yon seri de politisyen ki ameriken, ayisyen tou, yo konn yo eli, chak Thanksgiving yo jwenn de twa santè ki yo bay tout moun.

Son son pwoblèm li ye. Nou vin depann, nou vin pèdi bousòl ke ou eli yon moun, moun nan e pa bòs ou li ye, se li se ou ki bòs li. Son public servant li ye, se pa ou ki sèvan li. So, public Exactement. servant lan fè kòmandè plis ke kodenn, bisiklèt a backpack. Men mwen menm ki di sa, mèt Brutus la, chè msye a arogan bagay, li te ban n bisiklèt, li te ban n backpack. Son bagay, son bagay reyèl map di w la, son bagay yo, yo ka pa sou teren, ou pa konprann li. M di you know what, m pa gen plas mwen. yon sitiyasyon konsa paske moun yo pa konprann, moun yo pa konprann, yo yo gen yon seri de m ta ka di antite meskin lan zòn lan ki ap pran kòb lan men politisyen pran kòb lòt kote pou bafwe moun yo kontinye di a nèg tout konèt bout yo sa misye se yon nèg ki awogan, yo di m awogan wi ou konprann, yo frekan men yo pa reyalize ke lè m anndan m pa kite blan mete dwèt nan figi m lè yo di m bagay m di non se pa sa m di m se klarifikasyon, gen de moun ki rive anndan yo di you know what tèl bagay, yo di ok well yes tout moun chita wi.

So lè w ale se yo yap mete w a la bouch wi moun yo met an plas yo ap vann yo pi mal yo pap janm konprann li so hey I paid my dues kon di moun yo ou wè m fè pa m deja kite yon lòt jenerasyon monte teren an mwen ma fè antrenè m pa gen fòs pou m kouri al chute boul men m ka fè
Dakò sou sè mo mèt Philippe Brutus mezanmi Telimaj ap di yon gwo mèsi nan non kominote ayisyèn nan n ap di w mèsi tou pou sèvis ou paske lè n gade cheminman w. Gen moun ki petèt pa konnen men nou fè ti travay nou antanke jounalis nou gade ke w gen yon trè long cheminman de sèvis ou sèvi ou sèvi kominote ou sèvi pèp ou sèvi enben sètènman ke otorite a la le peyi dakèy Lèzetazini Lamerik ou sèvi l tou ou sèvi peyi w nou di w mèsi pou sa mèsi pou tan ke w ba nou w akòde nou nan emisyon Teleimaj la pou konsèy ke w bay yo e w di ke w dispoze disponib gratitman en benevòlman pou ede kominote imigran sa yo. Franchman nou di w mèsi pou sa. Kijan w kapab jwenn nou paske anba lavi lan la se si e sèten gen anpil moun ki vle pran kontak avèk avoka a men mèt Brutus gen moun ki vle kontakte w la nan moman an. Dakò.
Telefòn nou se area kòd 561 561 526 83 83 nou pa bezwen rele 2 3 fwa swivi se pou w rele yon sèl fwa m gen yon tèks a yon email ki di moun sa rele m ap rele l bak epi m gen wèbsayt mwen nou gen dwa jwenn tout enfòmasyon la se www. Brutus Law Group, an anglè, e pa group pe, se brutuslawgroup dòt kòm. Lè a voye yon imèl ban mwen, voye yon mesaj ban mwen, m toujou reponn. M ka pa ka reponn tout telefòn menm jou a, men depi se yon imèl m eseye reponn li menm jou a.
Vwala, sou se n ap di w mèsi anpil, nou p ap abize de tan, ou ba nou ase de tan. Men kanmenm anvan m ale, m ap ba ou kòn nan pou w genyen opòtinite. Ba nou le dernier mot. Dernier mot an se ou menm ki genyen l Mèt Brutus. Le dernier mot, kèlkeswa moun ki si ki pa gen papye nan moman oubyen ki gen yon depòtasyon deja sou azil ki fè men le mot se azil, azil, azil, azil. Pa koute moun kap di Donald Trump di li pa ka fè azil se pa vre li pa e pa dwa l sa se konvansyon Lèzetazini ki di ke ou fèt pou ba yon moun chans pou lap fè azil dayè ou janm di w gen yon jij ki di ke li pa gen dwa fè sa li pa gen dwa fèmen fwontyè a so se azil, azil, azil, azil, azil eske wap genyen l I don't know men lè w fè li a lap gonbre pandan de dlo ap bouyi anba ou pa gen tan rive lan 2029 2030 Azil se le mo Azil Azil Azil Azil. Dacò mèsi pou sa donk le mo Azil se le mo a retenir dan sèt antrevi avèk Maitre Philippe Brutus nap di nou gwo mèsi Mesye Brutus etè notre envite ojodwi a lemisyon Tele Imaj mèsi Mèt Brutus e bòn fen sware. Dacò mèsi pa.